Wouy mwen gen yon bèl fanmi Atis mwen m espere m ap gen yon bèl pitit mwen Bèl bèl bèl bèl pitit M pa bay bandi m pa nan bagay sa ankò Bay sa m kite bay sa yo plat atè Tande.

James, epa m tande ou gen ou gen yon lòt fi ki ansent pou ou ankò James, e mwen kisa w fè avè m, ki kote wap lage m. Wa sonje sam te pale ansanm avè w James
hein. Sim pa gentan diw pozisyon pam nan ansanm avèk ou m pa gentan diw se pitit la se retire pou retire l. Men non James m te gentan ap pale avè w ou konnen mwen menm m pa gen manman m pa gen papa se yon grann kem genyen ki pran tout responsablite m hein kounya la menm lèm vin ansent pou ou. Epi ou tonbe ap maltrete m banm pwoblèm Yon matant mwen m gen aletranje se li menm ki te tout pran koz relasyon w menm Kounya mwen tèlman pa care de mwen ankò Hein. Map diw yon bagay ou pa di ki pwoblèm sa k fè sa ou renmen mizè ou renmen mizè bon m diw m pa dakò m pa asepte l an men si si kounya la ou vle gade pitit la mizè w renmen konsa map baw kòb pou degaje w map mennen moun ba ou pou degaje w pou al avèk li pou retire pitit la dakò. Gade sam diw la wi. Mezanmi kisa map fè kisa map fè ah James ou gen lòt moun ki ansent pou ou kidonk mwen menm kisa map fè avèk pitit mwen an Wap retirel pa konn tete.
Antoulèka Antoulèka ou mèt pase anba tè nenpòt jan sa ye pitit mwen ap okipe m pap jete.
Wèl ka.

E si pa malè m ta kite fè Jenny kite m. Jenny konn bagay sa. Welka, ou prale pi bonè, w ap wè janvye anvan nwèl.
Konsa w pale avè m, James? Konsa w pale avè m, James? De tout fason, Bobby mwen ap bay la.
Pitit mwen ap fèt, pitit mwen ap fèt e w ap okipe l. W ap fòse m pou m fè mal, pa vre?

M ap elimine. M pap gen le chwa menm. Shit.
Eske m ap pèdi biblo m? Eske m ap pèdi ti chanchana m nan? Feyton Eske map pèdi santi a nan mwen. Ooh gadon doulè gadon doulè. Pyè kacheman kacheman pèdi chantye a nan nan. Pyè mango kacheman pèdi chantye a nan nan. Gad yon doulè yon doulè san tranche oh. Chan.

Depi lè se krim yo rele pa m nan la, papa m pa janm rantre. Asireman sa pi grav. Paske si l pa pi grav, papa m ta sipoze vin jwenn mwen. Bon, de tout fason, m ap kriminèl. Wi, m ap kriminèl. Manbo ap rann mwen kriminèl. Si sa ta pi grav, si Santana ta vin pi mal, m ap kriminèl nan bouk la, m pa konn ki non yo pral ban m pote ankò.

Sak te pase menm nan nèg lan. Manjem pou Shanshana kache konsa Pèsike jel pete. Pèsike vini nou pa koka nan manchèt gen de bagay Freddy. Nou regle.
Pèsike vini nou pa koka nan manchèt. Pase mwen m pa m pa bay manbo ale legen non mwen menm. Ah pèsike vini.
Ok.
Bagay. Sa pou tèt sa m rayi vye bagay sa yo rele gwo mal la menm si wap voyel la men li fè kòmsi m pa konprann li non. Nouvèl Simeon map ret tann la. Map tann nouvel li a em tande yo di se li menm ki ekri tout bagay li ba yo sa li wa l rèn li prezidan l prensès li tout bagay map ret tann li nouvel sa map ret tann la mwen menm poum konnen si pa nan mòg yal depoze sann sa nan sa simeon te panse la sa simeon te panse evre. Li panse m tap lage bay non non cheri sa pap pase sa ap resi pa pase li menm map tann la nouvèl li m paka wè gwo mal dat sa mesye ki kote gwo mal sa gad on on bagay m annik di moun al tande pou mwen al gade al tande sa kap pase nan zòn nan pou pou m paka wè gwo mal nan eta sa franchman m santi m depasyante bagay yo la bagay yo genlè grav anbwa genlè ap fèk fèk tanman l fè bèk.

Se se manchèt mwen map pran pou pou pou mal ka ka ka kay manbo ki ki kèt nan zam mwen menm. Ton ton sikren tande. Bagay yo nou pa nou pa fè anyen nan presipitasyon menm menm. Se kalme poun kalme nou poun konn kisa nap fè. Si ou annik pran ton ou pral di ou pral leve kay manbo a la ou mèt konnen son dezyèm pèd ou pral fèm fè la ankò la. Paske mgen ou sansib fon premye pèdi

Fè twòp koze.
Kinema di manbo a bay. Kinema di manbo a bay la. E twòp koze.
E twòp koze. Pou kèt la da peyil tou vèt.
Franchman m santi m kòmanse depasyante. M santi m pa ka viv avèk gwo mal sa ankò.

Koze k gen la. Ou pale twòp fò moun pa desann vwa w gen bagay lè wap pale moun pa raje pa byen tande l. Wi ok ok koze k gen la madanm. Wi koze k gen la. Lè m di w sa koze fè koze moute sou koze m pa konn pap fè pitit. Koze anpil. Bon bay la nou gou mal. Kè m tou cho deja m vin di. Sa vle di sèl k gen bgy blom nan mwen menm. M pral pèdi l konsa vre di. Eben pè sikre pap gen lòt mwayen non si pa map ap vini se la poul vini avan mwen map oblije tann li la Amyee. Nap tann pa mbo konn poun konn kisal di kisal sak pase. Map tann chimio a papye mog la. Kòman papye mog la sa wap di konsa pè sikre. Se mwen ki te wè Santiana.
M gentan gen espwa depi papam prann m gentan gen espwa Santiana ap tounen nan menm vi ankò ok. Mabou atake m jiskaske li detwi Sandiana. Pèsi mwen poze ok.
Pwèdi. Poze pèsi k.
Lèm diw sa koze fè koze. Janm wè bagay yo ye la bagay yo anpil. Manbo ou konn sak pase la bobo. Sikren avèk pwèdi. Janm wè yap pale la genlè yo mete tifi a nan mòg an solo. Kòman sou do a? Son bagay planifye li ye. Nan mòg an sou do a. Sonri ya mete pa fè sa monchè. An solo. Sa pa gen bagay ni silans ni vibrasyon la. Sa se an sonri pou yo mete l. La ou nan radòt.
Ou nan radòt. Map pale bagay. Lè pam nan te pati ya ou pa ta tout moun te konnen. Mezanmi.
M pa kwè m pa kwè bagay sa. Sikre. M di w al planifye yon bagay pou al byen. Ti gason.
Ti gason nèt nèt nèt mechan. Gwo mal ki sa w tande.
Elè sa.
Ou pa ret ni. Ou pa renmen mwen? Fòm rye mwèl poul, fòm rye tèt pwason. Simeyon al met Santiana nan mòg an solo. Se pa sa m di. Repeat again toujou.
Kisa w tande yo di menm? Ah bon. Mo kle a kisa w tande yo di?
Simeyon al met tifi a nan mòg an solo.

Kouman nou fè pa eklere konsa hein? Kòmsi nou pa ta renmen viv nan liks? Nou pa ta renmen byen pou tèt nou? M pa konprann sa w di menm. Jenny pa fèm sa. Sa ka rive w wi la pat leve avèm. Men kanmenm gon zantray pou ou paske mwen ki te pote w nan vant mwen. Enben manman apa m pral pote w. M pa ta vle mal pou ou.
M pral konn doulè w te pase an.
Hein?
Apa m pral pot youn? M pral konn. M pa ta vle w ap soufri non Jenny. M pap soufri manman, ou pa wè ki jan de moun James li ye? Di m depi kilè w konn James li sa? Oh m te oblije gen 3 4 an oubyen 5 an pou m t ap swiv yon moun pou m te konn kiyès li ye. Men non omwen fòk ou ka swiv moun nan de prè ou de lwen. Ou pa ka annik wè yon moun pou w gentan sote sou li oubyen tou èske ou gentan konnen ni James ni James li? Men ou pa wè ki sa k fè m pa rekonèt James la manman? Se pran yo prann li mouri. Yo prann.
E map rekonèt li pandanl mouri an paske. Paske ou wèl nan rann mouri a ou menm. Ou wèl a 2 je ou? Non, mwen James li pral chèchel. James li pral chèchel. Dat bal chèche sa ou ap chèchel poko janm jwenn li toujou? Ou poko janm jwenn li toujou?
James li son bon tip li ye.
Evre.
Kounya la James. Menm mwen kontan wè sa tou.
Pè tout kotem ye li la. Si l ta fon bagay ki mal wi manman. Pandan se tan ou fin ansent pou James li ala ou menm. Ki planifikasyon ansanm avèl. Bon manman osi vit konsa la. Mwen menm mizè m pase m pa ta renmen pitit mwen pase ladan yo. Bagay m wè ak je m m pa ta renmen pitit mwen wè yo. Soufrans pa dous pitit. Tout sa yo pap rive manman m renmen w ansanm avèk James li si se senmak pou m retounen. Kounya si m pase nan yon wout fò pitit mwen pase ladan l tou. Men manman ou menm ou te ansent ou pat konn pou kiyès ou t ansent. Ebyen se menm bagay sa wi. Ou genlè paka konn ki pou kiyès ou ansent tou wi. Non men se a James li te telman mte manman an chòk. Bon gen James gen James li ou genlè pa konn pou ki moun ou ansent. Men James mouri.
M te byen etone lè James li te vin la l dim wi ou ansent pou li. Bon pou mwen m panse lèw te moute la a James li an se te fèk rankontre nou paske pou janm wè nou tap pale de dyalòg nou. E sa m te panse. Manman. M pa wè ki lè n te gentan ansanm pou m te ansent. Bon, kounye a la, mwen pou m ta di yon bagay nan koze a, etandone ke w pa leve ansanm avèk mwen, m pa ka kouri antre nan koze w nenpòt ki jan. M se manman w sèt. Men sa w ap fè pou mwen. W ap planifye ansanm avèk Djemsly, w ap pale avèk Djemsly, pou w di m men ki sa Djemsly di w, mwen menm pou m ka konnen ki sa pou m di nan koze w la. Enben, manman, m pa gen pwoblèm ansanm avèk sa, men fò w konnen tou. Ayiti pa mete m pa ka antre paske m fèk konnen w.

Esam tande m tandel vin lal dim wi l ansent pou James si James si James mouri en James li la oh si janm di la m di an James mouri koman w fè ansent pou li oh e James li eskel la m di wi James li la li di oh si James li la en James mouri sa pa pwoblèm konsa l dim oh sa pa pwoblèm James li a gade pitit la pou li
oh. M pa konprann bagay sa.
Epi ki kote konnen soti ankò l vin la nan vye bout joupa m nan la l vin ateri l la? Nan vye bout joupa m nan m tande kay Simeon soti. Simeon?
M pran dlo m voye sou manzè la. Manzè kouri. M tap benyen manzè a dlo. Kòman kay Simeon?
Kote nou konnen Simeon? M tande wi se kay yon medsen fè. M pa konnen non. Men li te di m wi li te vin kay yon medsen fè. Simeon medsen fè li ye? Ki kote sa li medsen fè la? E malfèktè wi Simeon e pi gwo malfèktè ki gen nan palmis wi.

Oh! Bon, sa w gen la a? Sa k ap pase w la a? Wè? Deja? Nèg la ap fè bagay la talè a souf li ret koupe la sèk wi. Sa w gen la a?
Gouvènman k voye dèyè m pou m al bay sekirite nan palè a. Bon, bon, gouvènman voye dèyè w e pou w pa al avè m tou.

ki fè Siméon mari m bò kote mwen m pa t renmen l. E dotanplis m wè yon foto Welca fas anlè epi Siméon mete yon foto Jenny fas anba. Sa vle di ke se yon maji k ap fèt dekwa ke pou m pa vle wè Jenny, pou m neglije Jenny, pou mwen pou m pran pou m. Pou mwen pou mwen pou mwen si wèl ka kim pou m vle wè devanm monchè m pa kite sa rive vin non non depi wè m fè rèv la sou sinas li ye ou konn sa map fè bòdèm m pako konn sa wap fè non m pral tire simen m. Aba ou fou toro ou fou menn. Wap bay blag bòdèm.
Gade klèt, ou genlè pa konn Simeon menm. Zanmi chaje frè.
M konnen l chaje men Simeon pa konn Pito w te pale w de lòt bagay wap tire Simeon Ou pa konn lòt ou pa konn Dye sou latè Ou ap tire nèg la menm Simeon remèt la Simeon wap tire l Tèt ou pa bon wè frè m wè si w gon lòt fason w ka fè Èske w konstate èske w konstate Simeon gon relasyon a Welca Èske w konstate yo zanmi anpil An bi bòdè m se deja sa ou bliye ke nou te jwenn n ap sòti la Sa vle di gon lòt bagay Poukisa m rete konsa m paka te rèv konsa. Se paske se yon bagay kap travay vreman vre. Eske ou konstate, eske ou menm nan ou menm ou santi ou vin pa renmen Jenny ankò e ou wè lka kap pase devan je w? E pa sa brother m.
Sa vle di se pi bonè se granm maten. Sa vle di se sa kap si se sa kap dewoule. Fò n ta gentan stope l avan. Hey monchè frè m, mwen m pa kache pa nou kolonn. M pa gen anyen m ka di w men sèl sa m konnen m te ka di w se Siméon nèg sa li difisil anpil

Oh, bon, bon. Oh. Bon, bon, son trètman nan fè, baba tout bon nou bon, son jwèt. Bon. Oh, aval pa bat. Yo, la gèch la. Oh, nou pa bat. Oh, sa men. M pa di w mwen menm mal, mal dèyè Siméon. M al chache Siméon mèt la. Siméon pi mal kon dyab wi mèt la. Hee wè pandan nap pale sou dol la la nap pale de map nap pale avè map pale avèw de li a la epi ou gentan konnen mwen nèg sa mpa bezwen pale de li ankò frèm. Ou te kwè nèg la te son dye de la tè menm. Non epa sa se pa sa nèg la gen pisans vre fò wè lè yon nèg gen pisans mwen mpa gen anyen mka kontre kare avèl m jis fè poze e manbo a map tann pou m afronte misye e manbo a map tann Tande non atis mwen. Ok kisa wap fè kisa wap fè menm Poukisa w pa elimine yo lè kaw fini menm. Men travay sa se ou nan moun pral lage. Men men menm di w menm di w mwen menm ou te gentan di m map fè l tou. Sinon map lage paske tout sa m di l li pa vle tande m. Yo banm travay. Tout sa m di l m aksep tout sa m di l pou l retire pitit la li pa vle. Li pa vle alò la men la Mon chè si mwen ap travay pou Elka paske m pata ka rete konsa m pou rete konsa menm. Yo ou wè Simeon ou wè Simeon ou wè depi Simeon mete bouch li nan yon bagay depi w wè l mete bouch li nan yon bagay depi se pati mal Simeon deja pozitif.

Bal nan mòg lan. Li kras anpil?
Kite kem te jwenn kò a cheri. Si w konn sak pase la. Ou pa tande pil kò yo jwenn nan lari yo? Nan lari pòtoprens pil moun yo jwenn ki mouri atè yo? Anben kisa nèg yo fè? Nèg yo vini m tande yon gwoup nèg vin avèk yon machin. Yo bwote mò. Lage nan machin nan, y al lage nan lari Pòtoprens. Sa vle di nan, se nan lopital la, nan mòg lopital la m tande, se presyon ak gwo zam yo vini. Kounya moun yo, sa vle di nan pran kò yo, yo tou pran kò James ladan l. Bagay la vrèman aneyanti m, m pa konn kisa pou m fè. Sa vrèman fè m mal. Ou ka imajine ou menm, mwen tèlman misye m pa t ka fè. Se vre ke misye pa t bon.

M te di w deja pou tal chèche l epa pou tann dat ou pran twòp tan Djensly. Men a ki fòs e a ki fòs ma parèt map gade se kòmsi se vizaj mwen bebe kòmsi se vizaj mwen ap gade devan m wi cheri sa se vrèman di mon amour. Ok ok ok m konprann sa wap andire a ok ou pa bezwen kriye ou pa bezwen kriye men yon sèl bagay cheri m te gen pou m te pale avè w wi tanpere w avan tanpere w desann koulè w ya.

Wè l ka son jèn fi menm jan ansanm avèk mwen. Wè m konn sa mon amour. Sa ki rive l lan l te ka rive m tou. M vle kòmsi pou ta mete w nan plas si w te James e James li ta mouri. Menm si m konnen James te brigan fason ke w t ap eksplike m nan. Men m panse ke li m pa di pou pran reskonsablite an nèt men mwen menm ansanm avèk ou kòman nou ka met ansanm pou nou jere demwazèl lan. Cheri, se yon bagay ki trè senp, se yon bagay nou ka klarifye yon segond. Prenons le ka, James se te yon vagabon. Si Wel, si James te ka Welka, se paske Welka se yon vagabòn. Alò, pitit sa ki nan vant Welka a, se yon vagabon oubyen yon vagabòn lap ye. James mouri, epi Welka reziye l, retire pitit lan. Se sa. M pa konprann sa w ap di an. O men si l kontre avèk yon moun serye, lap fè yon pitit serye. M pa konprann, kisa w ap di la a? Si se te mwen menm ki te nan plas la, e konsa w tap di pou mwen tou? Bebe ou pa ta ka nan plas sa paske ou pa ta ka papa James cheri. Hein? Si w te kwaz lè James ou tap pran James Ou pa tap ka dim se ou an James. Men pou kisa ou pa, m pa di w pou pran responsablite pitit lan non men m di w pou w ede l. Cheri si m ede l pitit la ap fèt e tonton pitit la map ye ui. Men wi. An kou nan m tonton vagabon pa vre. M pa wè, m pa wè gon mal nan sa non. M pa wè gen yon mal nan sa, se pitit lan ki pat pou la men li deja la. Ou sipoze pran reskonsablite l. Wap dim byen. Kisa wap fè pou demwazèl lan e anplis tou kòm James lan se ton vagabon di l te e yon gangster. Li pat gen anyen li te fè, li pat fè byen ditou, li pa ta chanyen o mwen te ka gate pou ede tifi ansanm avèk pitit lan. Men kisa wap pwopoze l? M ka chèche kèk bagay James m vann pou l pati al byen lwen lal fè pitit li a, mwen menm m pa bezwen konn pitit la, m pa bezwen konn vi l, sa vle di ke. E pa sanw li ye tou?
M pa bezwen konnen l cheri, m pa bezwen reviv sa ankò, wap imajine w se pitit sa ki gen menm karaktè avèk James? Imajinew! Lè ke fin fè zak la. Se tonton lap rele nan telefòn li tonton vin vin prann tonton tout jounen se tonton tonton tonton monchè mwen pa bezwen mpa bezwen jwenn ti bagay sa yo nan ras mwen ankò se fini ou dim James mouri epa vre wal chèche l ou pa jwenn li epa vre ebyen kounya wap degaje w kon mèt Janjak pou pran reskonsablite pitit la. Ou wè m te di w pou w te ede l a mwatye, kounye a w ap degaje w pou w pran l paske se frè w li ye. E gen de bagay ou se parèy li, nou fèt menm jou, menm lè. Gen de bagay l ap fè ou pa t sipoze aksepte ansanm avèk li e w te ka kont li tou nan sa l ap fè yo. Se paske w pa t janm rele aprè l ki fè l te ka fè yo. E se paske w te dakò avè l tou ki fè l te ka fè yo. Kounye a m pa konn kisa w ap di m la. Nan men cheri nap just fè yon ti tann paske desizyon sa l poko kapab nou poko ka Sak fè l poko kapab James Lee? Nap pran yon ti tan pou nou konprann kisa kap fèt la egzakteman dakò paske se deja di pou mwen vi sa la alò Ok e mwen menm ki plan w pou mwen? Cheri toi
tu as ma princesse mon amour. Kòm wap di pou wèl ka etire pitit li a m panse w tap di de mèm.
Wap pale de yon zanj kap grandi nan vant yon zanj mon amour pa toi chéri hein Men pandan se tan talè a manman m di m wèlka te vin la a. Wèlka te vin la? Wi li te vin mande pou mwen e sim pa fè manti se ansanm avèk Simeon wi m toujou ye. Ok!
Se pa Simeon te toujou ye? Wi, se Simeon k ap manyen nan. Humm, Simeon k ap manyen nan. M pral kot Simeon. Gon bagay enpòtan ou sipoze regle avèk Simeon. M pral kot Simeon cheri. Se kòmn ou pa konn kiyès ki Simeon? Kòman sa kòmn m pa konn kiyès ki Simeon? Kòman sa? E pa bliye kiyès ou ye ou menm. Al kanpe anfas Simeon la se de bagay diferan l ye wi. Son bagay kòmsi ou pap janm ka fin eksplike l non. Monchè ou di m se manyen l ap manyen, se remèd l ap bali, m pa kwè ki remèd. Ou bliye ki deklarasyon kòman Welca te fè la, li te di l t ap vann James. Sak pou di w si se pa li k manje l? E manman m fè m konnen Siméon son gwo malfèktè l ye, l pa medsen fèy. Sa vle di ke James ki mouri a se wèl ka ki vann li nan dyab. Sa vle di ke ou wè ke gen rezon pou mwen menm pa annafè avk wèl ka. Pou pitit sa pa grandi. Si Siméon se yon gwo malfektè, epi ou dim konsa wèl ka se avèk li wèl ka pran pa, e li fò pwobab ke se wèl ka ki vann James nan dyab, alò kòb li vann James nan dyab la, lap pati avèk li. Ou wè pou ki rezon ke m di w konsa ke m pa ka pran responsablite l la? Men cheri, fè letire timoun nan ou konn ki danje k genyen ladan l? Li ka mouri tou wi. Li ka vann frè m nan nan dyab epi ou di konsa fè letire timoun sa ou menm li pou li? Cheri m pa ko timoun yo.
Eyeyeyeyey!
Men m pa nou. Djemsly! Djemsly! Djemsly! Djemsly! Ou pap ka parèt anfas Simeon e mwen menm mwen pap dakò pou ale.

Mezanmi gade simen yo Ohh gade gade gade gade gade mezanmi simen yo vole mezanmi simen yo vole simen yo vole lougawou mezanmi gade simen yo tounen djèt mezanmi woy

ap vini la aprè 3 jou menm jan m te vola ak el la m ap vola chache li kote li a se mwen sèlman ak Bondye nan syèl la ki konn kote m mete e Santiana te mouri nan menm Santiana pat dwe la ankò Santiana tap glase nan menm. Si Santana te antò, jijman Santana fèt, mwen menm, m ale nan monn dè mò, m al diskite pou Santana tounen ak lavi. Enben, dezòmè, depi se moun ki mande nou, se pou nou di ka pèdi. Paske anpil moun la a ap tann règ pete. Sou pitit fi m nan. Depi yo wè mwen, m ap gade yo nan je, y ap gade m nan je. Depi yo mande nou, se pou nou di kapèdi. Pwenti, pran ti dlo djanm mwen, m sezi. Ok.
Pran ti dlo pou mwen m bwe. To, pèsipè. M sezi.
Pandan m ap vin la a, anlè a la a, pèsipè mwen ki fè m ta deye sa l fòse wi.

Fredi sa yo ret avek
ret avek konpè chikri la. Wi map fè sa papa. Ok
m gon bagay mal fè lakay la fòm ale m paka m paka fèl devan pèsòn ok. Bon lè a rive pou mwen kite tè sa.

Oh kotel te voye kòl la. James li tap pale afè Siméon. M pa ta kwè li ta lakay li non li tale. E m pale l deja. M di l non avèk afè koze Siméon sa. Mwen gade la depi mwen pa al bò lari a la. Djemsly! Djemsly! Oh! Kote l voye kò l la a? Djemsly! M pa kwè e ta Senmak li ta ale. Ou wè nan afè pa tande moun sa yo.
Men jodi a la a, fò m met tout bagay nan plas yo. Afè James sa a, menmsi m dòmi, m dòmi isit lan jodi an fò m wè Jenny menm. Mwen m pa konn kilè James te marasa pou l ap mache bay moun manti. O! Sa se pa Jenny ki la a? Jenny! Jenny oh kòman w ye? Humm anfòm wi cheri m nan kòman w ye? Ah m anfòm gras a Dye w konnen kijan bagay yo ye. Men m wè jan bagay yo ap dewoule a malgre sa w toujou bèl wi. Wi m toujou rele apre kò a paske menm si w wè tout bagay yo ap banm pwoblèm men m paka lage kò a E ou kòman w ye menm? Ebyen w konnen nou la n ap lite wi n ap gade wi sa k pase. Ah nou la.
Juanca pitit ou konn sa vrèman banm problèm sa vrèman fèm tris pou ou pou mwen jan wap viv la epi pou kounya la James al tonbe l mouri la. Wi James mouri pitit kounya la mwen pa konn kisa poum fè avèk ansent sa la tèt chaje banm nouvèl James li non. Ah bon li la wi bon sim pa fè manti m pa konn l pa met youn tou. Sa w di m la Jenny? Wi m ansent wi.
Ah Djenou ranje kòw wal wal ansent pou magouyè mantè sa a. Kisaw di la? Ou genlè pa tande sam diw lan? Se pou James li wi m diw m ansent e pa pou James non. M tande sa w dim lan wi. Lakay la sa? Wi ou ka tande sa di si. Wè si m diw mizè m pase la a menn. E la pase tout mizè yo menn. James m tou pale menn James. Ou pale avèm oubyen ou pa pale avèm? Frè m pa kache pale w m paka la avèw menn. M pa gen ase de fòs menn.

Li pa gen anpil katouch ladann non menn. Sa pou 7 katouch m bezwen menn. Sa misye ap vin dim la ma fè ak mwen menn. Yo yo frè pose non menn. Pose non menn.
Ha bon. Alè kilè la a. Sanchana. Santiana Santiana sele souf
Simeon M tande ou se towo Jodi a m vin konnen pouki kisa k fè w di w se towo a E pa oze w m fè rèv m wè ou mèt a wè lkay ou mare m tou kay mwen w ap bat mwen Rete Pa gen anyen